Anfen! Peyi Kanada pran sanksyon kont 3 oligak kowonpi ki fè pati de elit ekonomik la nan peyi Dayiti. Non yo se Cherif Abdala, Gilbert Bigio ansanm avèk Renold Deep. 3 mesye sa yo itilize pozisyon yo pou yo finanse gang ak blanchi lajan. E non sèlman sa tou, peyi Kanada. fè konnen pèp ayisyen mesye sa yo patisipe nan divès zak vyolans enkalifyab ak vyolans seksyèl jeneralize. Poze san w, m pral ba w detay, dife nan kan kriminèl la. Moman rive pèp ayisyen pou n mare yon konplo, bon nouvèl pou dyaspora. Bon nouvèl pou moun kap viv nan peyi Dayiti, sitiyasyon an difisil, ensekirite, lavi chè, bagay yo konplike. Bon nouvèl pou peyizan, bon nouvèl pou pwofesè, pou elèv, pou lajenès, pou lapolis, bon nouvèl pou ti machann, bon nouvèl pou doktè, pou moun ki pa ka touche. Moman rive pèp ayisyen pou n mare yon konplo, konplo pou n sove peyi Dayiti. Men, pa ki sa n ap kòmanse? Se ki sa konplo a ye? Jan ti pwovèb kreyòl la di wi, konplo pi rèd pase wanga. Li lè li tan pou n kòmanse mete wanga pou pwostitye politik ansanm avèk oligak kòwonpi nan peyi Dayiti. Ou mèt rete la, m pral ba ou detay. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou Tag 509 ou konekte nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen ou dwe konn tout sa k ap pase an Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne kòmante layke, pataje videyo a pou travay la kapab avanse zanmi pa w Fouco.
Yes, medam matmwazèl se mesye jan kem te anonse ou, peyi Kanada pran sanksyon kont divès manb nan elit ekonomik nan peyi Dayiti. Minis afè etranje a ki se Melanie Joly anonse jounen jodi a menm peyi Kanada pran sanksyon kont 3 manb nan elit ekonomik nan peyi Dayiti. Non moun sa yo ki se Gilbert Bigio. Renald Deep ansanm avèk Cherif Abdala. Non 3 mesye sa yo, fòk mwen di w, se pa pou premye fwa yo ap site nan peyi Dayiti kòm moun ki nan move zafè. Ti wounou wounou anba tab bon konnen bagay la pa ka pale fò kòm nan peyi Dayiti lougawou k ap manje pitit nou olye n file manchèt pou n al lakay li men okontrè se lapriyè n ap lapriyè, rale bib tandiske lougawou a anfas nou gen aksyon nou kapab poze. Selon sa Kanada di, moun sa yo pa p ka fè tranzaksyon lajan. E depi se lajan yo te genyen nan peyi Kanada, dezole, tout jele. Peyi Kanada gen rezon pou l di moun sa yo itilize stati yo antanke elit ekonomik an Ayiti pou pwoteje tèt yo pandan yo ap. finanse divès aktivite kriminèl yo nan gang, yo ap blanchi lajan e non sèlman sa tou, yo fè pati de anpil lòt zak de kòripsyon pèp ayisyen. Gang mesye sa yo ak patizan yo kontinye ap teworize popilasyon an ann Ayiti. Mesye sa yo patisipe nan yon seri de zak vyolans enkalifyab, mo sa pèp ayisyen soulinye l. Zak vyolans enkalifiab. Donk la a ou kapab konprann peyi Kanada pa jwenn mo pou l eksplike nan kantite sòs mesye sa yo rantre. Pou kantite krim yo fè nan peyi Dayiti. Pou kantite dwa moun yo vyole. Tande byen wi, zak vyolans enkalifiab. Yo pa yo pa ka jwenn mo pou yo eksplikel pèp ayisyen. Yo pa wè kisa yo ta di pou mesye yo. Eske w konprann? Sa fè lontan n ap di se peyi Kanada, Lèzetazini, Lafrans k ap toupizi nou, se yo menm ki responsab malè nou, etsetera. Jounen jodi a, Peyi Kanada ba nou pas la. Li kòmanse di nou men moun ki dèyè vyolans lan, men moun k ap finanse gang, men mèt gang yo nan peyi Dayiti. Ki sa n ap fè pèp ayisyen? Operasyon file manchèt nou debò. Frè e sè byeneme, toujou nan sa Kanada di, l fè konnen mesye sa yo patisipe nan divès zak vyolans seksyèl jeneralize kont ti pèp ayisyen an. Ti pèp inosan, ki vle viv, ki vle gen kouran, ki vle gen. sekirite, ki vle pou ke li kapab pase san okenn kyetid sou Matisan, ki vle pou peyi a gen kouran, pou wout fèt, pou lekòl fonksyone, pou tout moun ap viv. Ebyen mesye sa yo itilize pèp inosan sa pou y ap fè gwo sòm lajan pandan popilasyon an li menm l ap mouri nan kras pèp ayisyen. Èske w tande byen? Mesye sa yo patisipe nan vyolans seksyèl jeneralize! Lè yo di w vyolans seksyèl, pèp ayisyen, se pa ti koze piti. Se pa ti koze piti, se pa de a twa krèy k ap fèt anba raje a. Hum! Zak vyolans enkalifyab, vyolans seksyèl jeneralize! Kisa n ap fè, pèp ayisyen? Kisa n ap fè nan ka sa a? Canada ap pran sanksyon nou menm kisa nap fè? Sa fè lontan nou di nap soufri, bagay la pa bon pou nou, nap di bay Ayiti yon chans, nap batay kont sistèm. Men li. 3 elit ekonomik nan peyi Dayiti sanksyone, kisa nap fè pou peyi Dayiti? Canada ba nou pas la, kisa nou deside fè? Frèzesè byeneme. Peyi Kanada fè konnen sanksyon sa yo yo enpoze vize pou fè presyon sou moun ki responsab vyolans ak enstabilite Ayiti ap konnen pandan dènye moman yo la. Se pou fè presyon wi, men nou menm nou sipoze pase a laksyon. Tande byen wi, Kanada di se pou fè presyon sou moun sa yo. ki responsab vyolans ak enstabilite Ayiti ap konnen. Men nou menm, se pa presyon nou bezwen fè sou yo, se aksyon nou bezwen poze. Piske nou soufri twòp, nou kriye twòp, nou pase mize twòp, yo ekzile nou twòp, frè nou mouri twòp, sè nou mouri twòp. Non, moman rive pèp Ayisyen pou nou pase alaksyon. Toujou nan sa Kanada fè konnen, moun sa yo dwe sispann bay gang yo lajan ak zam. E medam, matmwazèl e mesye, sa kap pase sou wout Kanaran la, sa kap pase sou wout nasyonal nimewo 1 an la, mesye sa yo pa inosan ditou. Mesye sa yo pa inosan nan sa kanaran ap konnen jounen jodi a. Nan sa moun lafito ap konnen. Nan sa moun sous matla ap konnen. Mesye sa yo pa inosan ditou. Kisa n ap fè? Kisa n ap fè? Eske n ap kra, eske n ap rete avèk bra kwaze epi n ap kontinye di anmweyy peyi sesi, anmweyy peyi sela, se entèl ki responsab. Kisa n ap fè nou menm? Se a nou de deside. Se a nou pou n pran responsabilite nou. Moman an rive pou n sispann kache men tire wòch. Kanada ap idantifye nou menm boukannen zorèysi nou pou n frape lougawou. Kanada ap idantifye, Lèzetazini ap sanksyone nou menm file manchèt nou mache kay lougawou a pou n konnen ki sa k pase. Kisak fè nou menm nou paka viv nan peyi a eske peyi a son peyi lougawou sèlman si peyi a son peyi lougawou sèlman nou menm nou sipoze transfòme nou an lougawou tou poun koresponn ak lougawou yo paka vle fin ansanm avè nou souse san nou e nou kap kriye tout la sent jounen li lè li tan pou sèkèy la ale devan pòt kay yo tou. Frè se sè byeneme, pou fini, peyi Kanada ankouraje tout pati yo pou yo soutni yon reyèl pwogrè vè yon akò politik k ap mennen ak yon dyalòg enklizif ak konstriktif pou mete fen ansanm avèk kriz peyi Dayiti ap konnen pandan dènye moman yo la. Se sèl fason pou ede kreye yon anviwònman nesesè pou stabilite retounen, lòd pi. nan peyi a Hum ala traka pou lave kay tè kisa nou deside fè pèp ayisyen kisa nou deside fè yo ap sanksyone nou menm nap ret gade yo nan je nap ret gade kisa nap fè se kisa nap fè jounen jodi a balon an nan pye nou balon an nan pye nou pèp ayisyen. Tann dat nap akize, jounen jodi a yo mete reyalite a anfas nou, se pat konnen nou pat konnen. Menm jan m tap eksplike l dènyeman an, peyi Dayiti s on lakou krèy. Kouzen, kouzin, frè, sè, gade non, tonton, matant, tout moun melanje yo ap fè krèy yo ansanm. Nou youn konn lòt. Nou youn konn lòt se kòwonpi men nou chwazi viv ansanm pandan nap akize yon lòt ki deyò ki responsab mizè nou, ki responsab malè nou, ki responsab malediksyon nou. Jounen jodi a Kanada fè nou wè bra nan je nou, ki sa n ap fè? Eske n ap kontinye kite l pete je nou pandan n ap akiz yon lòt oubyen n ap mare senti nou pou n fè operasyon pou n retire bwa sa k nan je nou an? Ki sa nou deside fè? Se kesyon sa m ap poze nou pèp ayisyen. Bon, sanksyon ap pran agoch adwat, men gon pakèt moun peyi Kanada sanksyone, nou wè Lèzetazini pa di way nan dosye sa a. Sa k pase? Poukisa Lèzetazini genyen nan yo li just apiye Kanada? Men OFAC pa pran sanksyon, Depatman Trezò Ameriken pa mete nòt deyò. Sak pase? Menm jan yo pran Rony Celestin, yo pran Hervé Fourcand, yo pran Youri Latortue, yo pran Joseph Lambert, ki sa k fè yo poko rive sou Joseph Michel Martelly? Anpil nan nou konnen ke Martelly gen doub nasyonalite, li se Ameriken. Epi medam, matmwazèl e mesye, fòk mwen di w, selon jounal Miami Herald, li fè konnen, moun ki rezide nan peyi Lèzetazini, rezon ki fè Kèk moun Kanada sanksyone, Lèzetazini pa ka sanksyone yo fasil e rapid pèp ayisyen, se paske yo benefisye de pwoteksyon jiridik. Si moun nan gen rezidans oubyen li se sitwayen Lèzetazini, fòk sanksyon an fèt sou baz yon dosye fòs de lòd yo etabli. Biden silvouplè? Biden silvouplè? La jistis les etats unis silvouplè mateli nan men nou wi se la a m pral wè vrèman si nou renmen peyi dayiti se la wi tout jounen nap di nou se bon zanmi nap rete pwòch pèp ayisyen se la m pral wè vre pase mateli gen doub nasyonalite nou di nou pap pran nou pap ka pran sanksyon kont li konsa konsa fòk gen dosye k monte a fòs de lòd yo etabli silvouplè etabli dosye a pou nou. Dosye yo nan men w deja wi gason. Pa sa w ap fè a non degaje w. E la pèp ayisyen se yon lòt siyal pou m byen di yo voye ban nou. Pase fò n sispann vote vakabon ki gen doub nasyonalite. Yon nonm pa ka gen doub nasyonalite epi pou l prezidan nan peyi a non. On nonm paka gen doub nasyonalite pou l prezidan nan peyi a non. E sa k fè, m santi m ta kenbe lanbe m trennen l. M santi m ta kenbe lanbe m souke l. M fè l konte depi se poto k kenbe peyi Dayiti. Ase yon nonm konsa, kantite dega l fè nan peyi a, pou fyè, pou alèz, avèk souri o lèv, pou chita w ap esplike, wi ou te chanje rezilta KEP yo. A se anbasadè Canada te debake patati patata anmreyy wi wi se te Jude Celestin anmeyy ansanm avèk madan Maniga nou flòt Jude Celestin pi kantite dega Martelly fè e aprè aksyon sa wap gade lanbè ankò ki pral kolabore ansanm avèk Joseph Michel Martelly lanbè ankò pèp ayisyen ki pral konseye Joseph Michel Martelly. Nou pèp ayisyen dim eske nou kondane poun manje lafyant poun vote lafyant mete nan enstitisyon nou yo esplikem pase gen de betiz yon moun kanpe lap esplike imedyatman fin esplike betiz la nou te sipoze ap tann li dewa poun di bagay sal sot esplike eskel serye poun pozel kesyon poul ban nou esplikasyon. Serye paske gen de betiz yon moun vin kanpe lap esplike, gen de betiz yon moun te fè, sil te konnen lèl fin kanpe l esplike l, popilasyon an ta pral poze l kesyon l pa tap janm oze di l, el tap pran prekosyon poul pa tonbe nan sa tou l pa tap fè l. Men se paske nou two pasiv, nou rete nap gade yo kap banbile, nou rete nap gade yo gade nou kap fè bè yo sou nou pandan nou menm nap antre plis nan mizè. Pandan yo ap eseye elimine nou, efase nou, yo ap ekzile nou, nou rete n ap gade yo konsa. Hum! Pa vre pèp Ayisyen? Antouka! Hum! Qui vivra verra. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse ou, moman rive. Wi, moman rive pou ke nou fè yon konplo. Konplo sa a se yon konplo pou n sove peyi Dayiti. Jan m toujou di l pa bò isit, yon pèp ki pa konn istwa l, li kondane pou l reviv li konplètman. Pa gen manti nan sa. Istwa peyi Dayiti, hum! Pèp ayisyen èske w raple w deklarasyon sa a Prezidan Jovenel Moïse ki t ap bay yon ti kout detay sou listwa peyi a? An n tande deklarasyon sa nou ansanm avè m pou konprann lè m di w bon konplo nou gen pou nou fè. Gon bòn nouvèl pou w e bòn nouvèl sa a s on konplo li ye pèp ayisyen pou ke nou sove peyi Dayiti. Kòman konplo sa pral fèt? An n tande deklarasyon sa. Istwa peyi Dayiti. Chita sou konplo, sou koudeta, sou asasina. Nou fè konplo pou n kraze l, pou n detwi l. Jamè m poko janm wè yon konplo fèt pou nou konstwi peyi a. Hallelujah gen Bondye. Pèp ayisyen pou di ou konprann? Pou di ou konprann? Se vre ke Jovenel Moise te fè pati de oligak yo. Gade byen pèp ayisyen. Se oligak yo ki te finanse l pou l rive kote li ye a. Men a la dènyè minit, yon moun ki gen lanmou pou yon bagay a la fen l pap ka reziste. Lap oblije switch. E siw wè Jovenel Moïse ka pase tout tan sa anba men oligak yo, se pat yon ti koze piti, se pat ti volim soufrans. E malerezman, malgre l soti anba men oligak yo pou l fè nou konprann anpil nan nou pat konprann kòman bagay yo ye. Tande byen wi. Nou toujou ap fè konplo. Pou nou detui. Nou fè konplo pou n kraze peyi a. Men kilè nap fon konplo pou n konstui peyi a pèp ayisyen. Kilè nap fè yon konplo pou nou konstui peyi a. Donk, si w wè Jovenel Moïse ka kanpe l trayi sistèm nan la denyè minit, nou sipoze gade sa gran. Nou sipoze nou menm ki rete fè konplo pou ke nou konstwi peyi a. Medam, matmwazèl e mesye, tande dezyèm deklarasyon sa a. Nou fè koudeta sou koudeta. Plis pase 30 prezidan ranvèse ou asasinen sou pouvwa. Lè nou pa asasinen prezidan yo fizikman, nou asasinen karaktè yo.